Siw rive jiskisit la nan seri sa se ke ou konprann deja kisa enèji feminen an ye, kisa ki blokel e kijan ou kapab rekonèt blokaj sa yo lè yo parèt nan laviw. Kounyea gen yon sèl kesyon ki rete ki trè enpòtan se Ki jan yon moun kapab retounen nan enèji feminen li? Epizòd sila se pa sèlman yon lis konsèy jeneral tankou medite oubyen pran swen tèt ou, non. Se yon chimen ke nou ka mete an 12 etap konkrè ki. ka mennen ou tounen kote enèji feminen an tann ou. Gen plizyè kesyon ke yon moun ka poze tèt li pa rapò avèk konesans ke l te vin genyen konsènan tout blokaj ke yon moun ka genyen pa rapò avèk enèji feminen an. Pa egzanp, èske gen yon fason pou retounen? Èske yon moun ki fin viv twò lontan an mòd siviv ka aprann viv yon lòt jan? Èske yon moun ki fin fèmen emosyon li pandan plizyè lane ka aprann louvri li ankò? Èske yon moun ki pa menm rekonèt tèt li ankò ka retounen jwenn tèt li. Kite m di w ke kèlkeswa kesyon an, jan l ta ka parèt difisil e enposib devan je w, repons la pa lòt ke wi. Li pa lòt ke wi. Rekonekte avèk enèji feminen w pa vle di tounen yon lòt moun. Li pa vle di chanje pèsonalite w. Li pa vle di ke pou w vin pale pi dous si se pa konsa w te konn pale. Li pa vle di mete makiyaj. Li pa vle di non pli mete rad ki pa sanble avw. Li pa vle di pou w antre nan yon wòl ki pa pou ou. Rekonekte ansanm avèk enèji feminen ou se retire tout sa. lavi te mete sou ou pou swadizan pwoteje ou, epi retounen rankontre pati nan ou ki te toujou la. Pa bliye, nou te antere yon pati nan tèt nou pou nou te kapab siviv. Nou te aprann pa kriye. Nou te aprann pa mande èd. Nou te aprann pa fè konfyans. Nou te aprann pou nou toujou fò. Nou te aprann pou nou toujou rete an mòd pwodiktivite. Nou te aprann pa pran repo. Epi, piti piti, nou bliye kisa sa fè. Kijan sa ye pou nou jis egziste. San ke mwen pa twò trennen, nou pase dirèkteman nan premye etap la. Avan ou chanje nenpòt bagay, gen kesyon ou dwe poze tèt ou, Èske m ap viv oswa mwen an mòd siviv? Paske gen yon gwo diferans ant de bagay sa yo, viv epi siviv. Siviv pa toujou vle di ke ou nan lagè oswa ou pa gen manje, nan. Gen moun ki gen travay, yo gen kay, yo gen fanmi, yo souri, yo kontinye viv chak jou, men pa kont anndan yo. Yo toujou sou gad. Yo toujou ap tann yon move nouvèl, yon bagay mal kap vini. Yo toujou ap prepare pou pwochen pwoblèm nan. Yo pa janm vreman poze. Yo pa janm vreman respire. Yo pa janm vreman santi yo anpè. Yo pa janm santi yo an sekirite. Epi apre yon tan, yo kòmanse vin kwè e yo fè l tounen yon reyalite ke lavi a se konsa l fèt. Yo pa menm remake ke yo pa p viv ankò. Yo sèlman ap fonksyone. Yo leve, yo al travay, yo rezoud pwoblèm, yo dòmi, epi demen, Rekòmanse avèk menm woutin nan, san yo pa janm mande tèt yo, Ki jan mwen santi m vrèman? Pou anpil moun, rekonekte avèk enèji feminen an pa kòmanse ak meditasyon. Li pa kòmanse avèk rad, men li kòmanse lè ou rekonèt, Mwen pase twòp tan ap siviv. Pase, paske. Toutotan ou kwè ou anfòm, ou p ap janm chèche geri. Men lè ou admèt ke wi, mwen bouke, mwen pa ka viv konsa ankò. E franchman sa se premye pa a chanjman an. E mwen vle di yon bagay, si ou rekonèt tèt ou nan sa, pa wont, pa jije tèt ou. Siviv pa vle di echèk. Se jis yon mekanis ke kò ansanm avèk lespri a mete ansanm pou yo pwoteje w. Men w jis bezwen konnen tou ke menm mekanis sa a ki te sèvi kòm sovè w pandan yon peryòd de tan, li ka vin anpeche w fleri si w pa janm sòti ladan l. Se poutèt sa premye etap la se pa chanje Men se vin konsyan. Paske ou pa ka soti nan yon kote ke ou poko rekonèt si ou ladan. Etap 2, Gen yon bagay ke anpil moun pa pale vrèman. Yon moun pa louvri paske ou jis di l ou dwe louvri. Yon flè pa louvri paske yon moun te fòse l non. Li louvri lè kondisyon yo bon. Ebyen se menm jan ansanm avèk nou menm. Lè yon moun pase anpil tan l l ap viv nan mòd estrès, nan rejè, nan trayizon, nan vyolans, nan kritik, nan laperèz, li nòmal pou l devlope yon mekanis pou pwoteje tèt li. Men pandan ke mwen di li nòmal la, men pwoblèm nan se lè mekanis sa yo rete menm lè pa gen danje ankò. Moun nan toujou sou gad, Li toujou ap analize tout moun, toujou ap tann move nouvèl, toujou ap panse si l lache priz bagay yo ap kraze nan men l, l ap pèdi kontwòl. Mwen pa di sa kòmsi pou m fè yon moun santi l mal non. Mwen di sa paske anpil fwa nou pase twòp tan ap mande tèt nou kijan nou menm nou ka ouvri, kijan nou ka lache priz. Pandan ke w ap poze tèt ou kesyon kijan w ka lache priz, kijan w ka louvri, men Gon bagay ou pa konprann. Si ou pa santi ou an sekirite, ou pap ka resevwa. Ou pap fè konfyans fasil. Ou pap repoze fasilman. Ou pap renmen fasilman. Ou pap menm tande entisyon fasilman. Tout enèji ou sèvi pou verifye si gen danje. Se poutèt sa mwen kwè ke. Youn nan pi gwo kado ou moun ou ka fè tèt ou, se kreye yon ti espas pou pou koute kò ou ak lespri ou, pou ka wè kijan ou santi w vrèman, pou ka wè ke ou pa oblije goumen tout tan avèk tèt ou. E sa li vle di tou, aprann di non. Pran yon ti moman san telefòn. Retire tèt ou kote yo toujou ap imilye w. Respire san prese. Fè yon ti mache. Oubyen fè yon ti chita an silans pandan kèk minit. Se pa paske gen yon maji nan bagay sa yo. Non, non, non. Se paske tou senpleman lè w aprann fè sa yo, ou jis voye yon mesaj dirèkteman bay tèt ou pou di ke ou gen dwa repoze. Pou twazyèm etap la mwen gen yon kesyon ke m ta renmen poze w pou reponn reponn tèt ou. Ki dènye fwa ou te vrèman santi w nan kò w? Mwen pa pale de lè w te santi doulè. Mwen pa pale de lè w te malad. Mwen vle pale. De lè w te santi souf ou ap antre ap soti. Lè w te remake jan pye w t ap touche tè a. Lè w te remake jan kè w ap bat. Mwen vle pale lè w te santi ou vrèman prezan nan moman an. Pou anpil moun kesyon sa ka parèt difisil. Paske anpil nan nou pase plis tan ap viv nan tèt nou pase nan kò nou. Nou toujou ap reflechi, nou toujou ap analize, nou toujou ap planifye, nou toujou ap reviv sa ki pase, nou toujou ap enkyete pou sa k ap vini. Padan se tan, Kò nou rete la ap tann nou. Se youn nan pi gwo konsekans mò ti viv la lè yon moun oblije toujou kòmsi ap kontwole tout bagay. Espri an mòd kontwòl. Ou konprann? Li vin vle prevwa tout bagay. Li vle evite tout danje. Li vle jwenn repons pou tout kesyon. Epi, tikras pa tikras. Nou bliye tande sa kò nou ap di nou. Nou pa remake lè nou fatige. Nou pa remake lè nou bezwen repo. Nou pa remake lè emosyon yo ap monte. Nou pa remake souf nou ki vin pi kout. Nou pa remake ke machwè nou toujou sere. Nou pa remake vant nou toujou fèmen. Kò a toujou ap pale. Kesyon an se. Eske nou toujou ap koute li? Eske nou toujou tande li? Pou anpil moun ki pale de enèji feminen, kwa se yon nan premye kote yo envite nou retounen. Pa paske kwa pafè, men paske li toujou ap viv nan moman prezan. Lide ou ka rete swa dèyè oubyen wap kouri dèyè demen men kò ou li la nan prezan an. Se poutèt sa, rekonekte avèk kò ou pa vle di sèlman fè spò oswa pran swen aparans ou. Li vle di rekòmanse viv ladan l. Lè w ap manje, vrèman goute manje a, pran gou sa w ap manje a. Lè w ap mache, santi pye w k ap depoze sou tè a. Lè w ap respire. Pou konsyan de lè sa kap rantre soti nan nen w desann nan tout kò w. Lè emosyon yo monte, pa prese kouri dèyè yo, men poze tèt ou kesyon, kisa kò mwen ap eseye di m kounye a pa rapò avèk tèl ou tèl emosyon?

N ap travèse tousuit nan etap 4 la. Gen yon fraz ke nou konn tande moun ap di, pa kite emosyon w kontwole w. Mwen dakò avèk lide a, men pafwa moun yo konprann li yon lòt fason. Yo konn konprann li nan sans kòmsi piga w santi anyen. Se pa menm bagay ditou. Depi nou piti, anpil nan nou aprann klase emosyon. Gen emosyon yo rele bon, gen emosyon yo rele move. Tankou yo di w pa kriye, pa fache, pa pè, pa montre feblès, pa montre twòp sansibilite. Nan sans sa nou pa aprann konprann emosyon nou, nou jis aprann kache yo. E pa paske nou kache yo tou ki fè yo disparèt, non, nou jis fèmen yon pòt, men yo rete la. E lefèt ke yo rete la, yo ka chanje fòm. Yon tristès ke yo pa janm tande ka tounen kòlè. Laperèz ke yo pa janm rekonèt li ka tounen bezwen kontwole tout bagay. Yon rejè ki pa janm geri li ka tounen yon bezwen validasyon. Yon wont ki pa janm pale ka ka fè yon moun pa janm santi li ase. Se poutèt sa mwen pa kwè ke vrè objektif la se elimine emosyon yo oubyen kache yo non. men pito se aprann koute yo. Paske chak emosyon pote yon mesaj. Pa egzanp, laperèz ka mande plis sekirite. Tristès li ka montre yon pèt pa egzanp. Kòlè ka montre yon limit ki pa t respekte. Kilpabilite ka envite nou reflechi sou aksyon nou. Se pa tout emosyon ki mande aksyon. Men anpil nan yo mande atansyon. Pi gwo zak lanmou ou ka fè sou tèt ou se sispann mande, Kijan pou m santi tèl bagay? Kijan pou m santi sa? Pou kòmanse, mande tèt ou pito, Poukisa mwen santi sa? Kesyon sa ka chanje lavi yon moun. Paske olye w goumen avèk emosyon an, ou akeyi l, ou rekonèt li, ou kesyone l. E kisa sa vin pote pou ou anplis? Li pèmèt ou kòmanse aprann nan men emosyon yo. E lè yon emosyon jwenn espas pou li egziste, li pa bezwen fè bri ankò, li pa bezwen kraze kò l ankò. Paske otomatikman li vini. Ou pèmèt li egziste. Ou akeyi l, ou koute l, ou poze bon kesyon, ou aprann de li. Pou senkyèm etap la li menm gen yon kesyon ki fè m reflechi anpil. Poukisa anpil moun santi yo koupab lefètke yo chwazi repoze ou ankò lè yo fon ti kanpe nan pwodiksyon an? Poukisa? Ou remake sa? Gen moun ki chita sèlman 5 minit epi yo santi yo ta dwe fè, yo santi yo ta dwe fè yon bagay, yo santi yo ta dwe fè yon mouvman. Yo sèlman pran yon jou repo epi yo santi ke. yo te gentan pa itil. Yo dòmi, le fèt ke yo dòmi yon tan depase pa rapò avèk tan ke yo konn abitye dòmi, yo santi yo koupab paske yon bagay ke yo te dwe fè yo pa gentan fèl oubyen, pa konnen. Tankou, valè yo depann de kantite bagay yo fè. Se tout ti bagay sa yo ki vin fè ke. Nou rive viv nan yon sosyete kote anpil moun kwè pou yo toujou ap pwodui, pou yo toujou okipe. Se sa k ap fè yo reyisi. Wi, fò w pwodui. Fò w pwodiktif. Men eske toutan rete an mòd pwodui, pwodui eske se sa kap fè w reyisi vre? Repo pa yon rekonpans sèlman, repo se yon bezwen tankou manje, dòmi, respire, bwè dlo. Lè yon moun pa janm repoze, li pa sèlman fatige fizikman, Li fatige emosyonèlman. Li fatige mantalman. Li vin pèdi kapasite pou l sezi bote chak grenn ti moman. Li vin viv sèlman pou pwochen obligasyon an. Pafwa pi gwo zak kouraj la se aksepte ke ou pa yon machin. Ou se yon moun. Ou bezwen respire. Ou bezwen manje. Ou bezwen poze. Bezwen rete san fè anyen pafwa. Se pa parès. Nan. Pafwa ti moman repo sa yo se. Yo sinonim a renouvèlman. Lè ou pran swen pou repoze tèt ou, sa pa vle di ke ou pèdi tan. Ou jis pran swen sous enèji ou. Pou sizyèm etap la mwen gen yon ti kesyon ke m ta renmen ou poze ou, e m ta renmen ou pran ti tan pou reflechi avan ou reponn tèt ou. Èske ou panse ou se yon moun ki pi fasil pou bay Ou byen pou resevwa. Lè yon moun mande w èd, ou la. Lè yon moun bezwen tan w, li jwenn tan an. Li jwenn li nan men w. Lè yon moun bezwen lanmou, ou bay li. Men, lè se ou menm ki bezwen yon zepòl, sa k pase? Èske ou mande l oswa ou di tèt ou, M ka jere tout bagay pou kò m? Gen anpil moun ki grandi avèk lide ke Resevwa fè yo santi yo fèb, sanble fèb. Yo aprann pa depann de pèsòn, pa mande absoliman anyen. Anpil moun tou aprann ke yo ka jere tout bagay pou kont yo. Epi se konsa ou vin kwè ke se sèlman lè w bay ou gen valè. Men, yon relasyon ki an sante pa mache nan yon sèl direksyon. E lè m ap pale de relasyon, m pa pale sèlman de relasyon fanm a gason. N ap viv nan yon mond, n ap viv nan yon sosyete, pou m redui plis nan yon zòn, yon ti kominote, kidonk. entèraksyon moun a moun, relasyon moun a moun. Donk, li bezwen direksyon, li bezwen mouvman, bay epi resevwa. Menm lè w ap respire, kòman sa fèt? Ou resevwa. ou bay. Jis imajine ke ou tap pran sèlman, menm nan ti egzanp respirasyon an, ou ka respire sèlman san w pa ekspire, non, ou pa tap viv. Si ou ta sèlman lage tou, ou pa tap viv non plis, pou ap ekspire sèlman, non. Lavi a mache avèk balans. Pou anpil moun ki ap pale de enèji feminen, resepsyon se pa sèlman resevwa yon kado, men se kapasite resevwa kèlkeswa bagay la, lanmou, kèlkeswa, san w pa doute. Resevwa yon konpliman san w pa diminye tèt ou. Resevwa yon èd san w pa santi w kòmsi tounen yon chay. Resevwa repo san w pa santi w koupab. Resevwa lajan san w pa mande, Èske mwen vrèman merite sa? M konn tande anpil moun ap di ke yo pa bezwen pèsòn. Men dèyè fraz sa a, Yo konn panse ke se fòs, men se pa fòs li ye, se doulè. Paske lè yon moun sispann resevwa, li pa sèlman fèmen pòt pou lòt moun, men l fèmen pòt pou yon pati nan lavi li. Mwen ta renmen w pran ti reflechi sou kesyon sa. Kisa ki pi difisil daprè w menm pou w resevwa? Lanmou? Konfyans? Èd? Oswa repo? Pou etap 7 la, gen yon bagay ke mwen wè ki rive anpil moun. Yo doute de tèt yo. Yo pa fè konfyans ak sa yo santi. Yo toujou ap mande opinyon tout moun. Yo toujou bezwen yon lòt moun valide desizyon yo. Yo toujou pè fè erè. An n fè yon ti reflechi ansanm. Konbyen fwa ou te santi yon bagay anndan w epi ou di, Kèt, m te santi sa depi lontan wi. Men w pa t koute l. Ou pa t koute l. Entwisyon pa toujou vle di ke w ap gen repons ak tout kesyon. Li pa vle di ou p ap janm fè erè tou. Men pou anpil moun, li se kapasite pou rekonekte ak sa yo santi pandan y ap reflechi tou. Pi gwo pwoblèm nan se ke anpil moun pa pa leve nan kòm si aprann fè tèt yo konfyans. Yo pa yo pa konn bagay sa fè tèt yo konfyans. Wi yo tande vwa, yo jwenn mesaj la men yo doute. Pwoblèm nan se paske lè yo t ap eseye tande tèt yo, yo te konn tande moun di yo, yo twò sansib. Se nan tèt ou sa ye. Ou pa konn sa w ap di a. Epi tikras pa tikras, ou vin pèdi konfyans nan tèt ou. Ti kras pa ti kras ou vin fèmen avèk pwòp vwa ou. E ti kras pa ti kras ou vin kòmanse aprann ap viv selon sa moun panse. Pou rekonekte avèk enèji feminen ou, ou bezwen aprann tande tèt ou ankò. Sa pa vle di ke ou dwe inyore lojik. Sa pa vle di pou pran tout desizyon sou sèlman sou emosyon. Non. Sa vle di ou gen dwa poze tèt ou kesyon. Ki sa mwen menm mwen santi? Paske pafwa Tout moun ka di wi, men gen yon pati nan ou menm ki di non. E lè sa a fò w aprann koute vwa sa a rantre nan ou menm epi w ap jwenn bon repons lan. Vrè repons lan se nan ou li ye. Se aprann koute vwa sa a. Pou m antre tousuit nan uityèm etap la, lè anpil moun tande mo kreyativite, yo panse tousuit avèk atis, yo panse mizik, penti, dans, ekriti, elatriye. Men kreyativite se yon mo ki pi laj pase sa. Se kapasite pou kreye, pou imajine, pou wè yon nouvo posibilite, nouvo opòtinite, nouvo wout pou eksprime sa ki anndan ou. Yon moun ka trè kreyatif nan fason li rezoud yon pwoblèm, nan fason li dekore kay li, Nan fason li prepare yon manje, yon moun kapab trè kreyatif tou nan fason ke li pale ak pitit li, nan fason ke li bati lavi li. Men lè yon moun pase twòp tan, ankò yon fwa, nan mòd siviv, doute tout tan, kreyativite l pran kou. Paske tout enèji li ale Kòm si non non sèl sans Kijan m ap pase jounen m ap chèche kontwole tout bagay Alò tout kesyon chita nan pwoblèm rezoud pwoblèm lavi Tout kesyon chita sou kijan l kapab evite pou yo blese l Lè sa rive Pa vrèman rete espas pou reve. Pa rete espas pou jwe. Pa rete espas pou eksplore, pou kreye. Se poutèt sa mwen panse ke kèlke pa kreyativite se yon liks. M ka pran l enpe egzajere men se konsa m santi l. Li se yon siy ke. Yo kòmanse santi yo viv ankò. Kreyativite a. Mwen ta renmen mwen ou mande tèt ou, ki aktivite ki te konn fè w pèdi nosyon tan an? Sa vle di lè w chita ladan l, pa egzanp, ou son moun ki te konn danse, w ap fè mouvman kò w, eksetera. Ou dimwens ou te konn ekri. ou te konn enspire nan yon bagay kèlkonk, epi lè moman an pase ou pa menm rann ou kont. Ki aktivite ki te konn kreye sa lakay ou? Ki dènye fwa ou te kreye yon bagay sèlman paske sa te fè kè ou kontan? Fè yon ti reflechi sou sa, paske petèt ke se la enèji a chita ap tann ou. Etap 9 Gen anpil moun ki kwè ke renmen vle di alò vle toujou di wi, toujou disponib, toujou sakrifye tèt yo, toujou konprann tout moun. Men eske se sa ki vreman renmen? Oswa eske pafwa. Se laperèz pou yo pa rejte w. Yon limit se pa yon miray. Yon limit se yon pòt. Li montre lòt moun kijan pou yo antre nan lavi w avèk respè. Lè ou pa mete limit, ou ka kòmanse bay plis Pase sa ou gen. Ou ka vin bouke. Ou ka vin an kòlè, fache. Ou ka vin santi ke lòt moun ap pwofite de ou. Epi lè w chita w ap pede santi tout bagay se epi yon bon jou ou eksploze. Mete limit pa vle di ou pa gen lanmou. Sa vle di ou rekonèt ou menm tou ou gen valè. Ou menm tou ou bezwen repo. Ou menm tou ou bezwen respè. Yon moun pa vin plis konekte avèk tèt li paske l ap di wi a tout bagay, non. Li vin plis konekte lè li aprann di, non, sa pa bon pou mwen. San rayisman, san kilpabilite, san bezwen eksplike tèt li san rete tou. Paske lè ou pwoteje tèt ou, lè ou pwoteje lapè ou, ou pa fè sa kont lòt moun, ou fè sa pou ou menm, pou ka kontinye viv an amoni ansanm avèk tèt ou. Pou etap 10 la, se toujou kesyonman, Kiyès ki deside valè ou? Èske se kantite moun ki renmen ou? Eske se kantite moun ki felisite w? Eske se kantite moun ki chwazi w? Oswa eske gen yon valè anndan w ki egziste menm lè pèsòn pa wè l? Anpil moun pase yon gwo pati nan lavi yo ap chèche yon bagay ke yo pa janm ka fini jwenn vrèman. Yo vle yo rekonèt yo. Yo vle yo chwazi yo. Yo vle di yo ase. E sa nòmal. Tout moun ta renmen sa. Tout moun bezwen renmen. Tout moun bezwen koneksyon. Men pwoblèm nan kòmanse lè tout valè ou depann sèlman de sa lòt moun panse de ou. Lè yon moun di ou bèl, se lè sa ou santi ou bèl. Lè yo pa di anyen, ou kòmanse ap doute de tèt ou. Lè yo pa felisite travay ou, ou santi ou pa gen valè. Lè yo kritike ou, ou santi tout valè ou tonbe. Lè sa rive, ou pa viv nan sant ou ankò. Ou viv. Pou je lòt moun. Ou viv sèlman nan je lòt moun. E se youn nan bagay ki fè dèfwa gen moun ki santi yo byen lè yo jwenn validite deyò. E se sa tou ki fè ke yo plis dekonekte toujou paske. Yo fè plis tan ap mande tèt yo kisa pou yo fè pou yo renmen yo plis, kisa pou yo fè pou yo wè yo plis, kisa pou yo fè pou yo, yo, yo, se toujou yo. Tout bagay depann de yo, de deyò. Olye yo mande, èske mwen menm mwen respekte tèt mwen? Èske mwen menm mwen satisfè de tèt mwen? Èske mwen menm mwen renmen sa m ap fè a? Èske mwen menm mwen kwè nan sa m ap fè a? Retounen nan enèji feminen w pa vle di ke ou p ap apresye lè yo felisite w. Non, non, non, non. Li vle di valè w pa depann sèlman de sa. Li pa vrèman, li pa vle di ke valè w depann de sa yo di. Le sa yo panse. Li vle di ou aprann sonje kiyès ou ye. Menm lè pèsonn pa bat bravo pou ou. Paske, lè rasin yon pyebwa fon, li pa bezwen van an ki pou di l solid. Etap 11, Gen yon verite ke anpil moun aprann twò ta. Ou pa ka fleri tout kote. Ann fè yon ti reflechi ansanm. Ou ka pran yon bèl flè, ou mete l nan yon tè ki pa bon, san limyè, san dlo, ki sa k pral pase? Eske flè sa a l ap grandi oubyen l ap fleri? Non. li pa jwenn swen. Sa pa vle di ke flè a pa bèl. Men sa vle di pito ke anviwònman an pa pèmèt li grandi. E m panse ke anpil moun fè menm erè sa avèk tèt yo. Yo rete nan yon relasyon kote ke yo toujou ap, yo toujou oblije ap eksplike valè yo. Yo rete nan yon espas kote yo toujou ap diminye tèt yo. Yo rete bò kote moun ki toujou ap vide enèji yo. Apre sa, yo ap mande poukisa yo santi yo konsa. Pafwa, kesyon se pa, Kisa ki pa bon lakay mwen? Alò sèlman. Men pito, Èske kote mwen ye a pèmèt mwen grandi? Èske nou konnen gen moun. Ke nou kite, nou fin kite epi ou vin santi kò w pi lejè. Konsa tou gen moun, yn èd tan sèlman pase avèk yo epi w santi kòm si ou vid, yo vide w. Se poutèt sa ke mwen kwè ke yon lòt bèl zak lanmou ka ofri tèt ou. Se chwazi espas ki respekte lapè w. Se chwazi yon espas oubyen chwazi de moun ki p ap diminye w, ki p ap rabese w. Se chwazi fonksyone nan yon espas kote ke w pa oblije ap eksplike tout tan, jistifye tèt ou, pwouve tèt ou tout tan. Sa pa vle di ke tout bagay dwe fasil. Men sa vle di ou pa oblije rete kote yo toujou ap kraze limyè w. Ou merite espas kote ou ka respire. Kote ou ka pale san laperèz. Kote ou pa bezwen kreye yon pèsonaj pou ka viv byen. To, li ta pi bon pou yon kote ou santi Ke ou ka jis ou menm, moun ou ye a, nan esans ou. Paske se nan kalite espas sa yo anpil moun kòmanse rekonekte avèk tèt yo. E ankò yn fwa pou douzyèm etap la, se kesyonman, se kesyon toujou ke mwen genyen. Eske ou ou santi w vrèman ou menm? Eske rekonekte avèk enèji feminen an vle kòmsi vle di ke fòk ou yon lòt moun? Fòk ou abandone tèt ou? Pase si ou oblije abandone tèt ou pou devlope enèji feminen w, Petèt ou pa rekonekte ak tèt ou. Petèt ou jis ap mete yon lòt mask. Objektif rekoneksyon avèk enèji feminen an lakay ou se dekouvri ki moun ou ye lè ou pa anba laperèz, ki moun ou ye lè ou pa anba presyon. Ki moun ou ye lè ou pa bezwen pwouve anyen? Ki moun ou ye lè ou santi ou an sekirite? Petèt ou dous. Petèt ou trè dirèk. Petèt ou pale anpil. Petèt ou kalm. Petèt ou renmen makiyaj, petèt ou pa renmen l tou. Sa yo se ekspresyon pèsonalite. Men sa ki pi enpòtan an, se èske ou santi ou lakay ou, anndan tèt ou. Paske lè yon moun rive la, li pa bezwen kouri dèyè yon idantite ankò. Li jis kòmanse viv li. Kilè w ka Kijan pou rekonèt Alò, pou w rekonekte ak enèji feminen ou, petèt li pa kòmanse avèk chanje rad, li pa kòmanse ak chanje fason ou pale, li pa kòmanse ak imite sa w wè sou entènèt. Petèt li kòmanse lè ou pran desizyon pou retounen jwenn tèt ou, lè ou sispann fè lagè ak. tèt ou, lè ou kreye sekirite anndan ou, lè ou retounen abite nan kò ou, lè ou aprann tande emosyon ou, lè ou bay tèt ou dwa pou repoze, lè ou aprann resevwa, lè ou fè plis konfyans ak tèt ou, lè ou retounen nan kreyativite ou, lè ou mete limit ki pwoteje lapè ou, lè ou sispann viv sèlman pou. Validasyon lòt moun, Lè ou chwazi anviwònman ki nouri ou, epi sitou lè ou sonje ou pa bezwen vin yon lòt moun. Ou jis bezwen retounen lakay ou, paske petèt pi gwo dekouvèt ou pral fè nan vwayaj sa a, se pa yon nouvo vèsyon de tèt ou, se rankontre moun ou te toujou ye a. Avan laperèz, avan doulè yo, avan tout sa lavi te fòse ou mete sou ou pou w te ka siviv. Si videyo sa pale avè w, ekri nan kòmantè yo, Mwen chwazi retounen lakay mwen. Mèsi paske ou te pase moman sa avè m. Pran swen tèt ou.